Ayisyen k ap viv toupatou sou latè, m ap di nou bonswa ou bonjou. Mwen vle pran ti moman sa la dabò pou m di nou bòn ane. Mwen swete ane 2023 a pote yon pakèt bagay pou nou e pozitif nan lavi nou nan non Granmèt la. Mwen fè ti videyo sa spesyalman pou m adrese ma a frè m ak sè m k ap viv nan peyi Lèzetazini yo. Dabò fò m di w tankou mwen menm, tankou tout Ayisyen, mwen te resevwa avèk anpil kè kontan, anpil lajwa lè mwen konnen ke gouvènman ameriken an te pran desizyon pou l ka pèmèt plis konpatriyòt nou kapab rive antre isit nou kapab vin chèche lavi miyò menm jan nou chak ki la fè l, gran paran nou te fè l eksetera. Mwen te resevwa nouvèl avèk anpil kè kontan paske jeneralman e nou menm ki la selon stati nou, nou ka vin gen posiblite pou nou antre yon manman, antre yon papa, antre yon fiyanse, yon madanm, yon pitit epi avèk yon pwosesis ki pi long ou kapab di pou yon frè avèk yon sè. Men lè n konnen ke jounen jodi a la nou gen yon posiblite, nou ka rantre yon bon zanmi, yon kondisip, nou ka nou ka rantre nou ka rantre yon kouzen, yon kouzin, yon matant, yon tonton, yon moun ki te konn travay lakay nou tou ki te ka ki te konn ede nou, petèt nou kapab fè l benefisye de sa, m panse se yon bagay ekstraòdinè. Donk Pa gon moun nan moman sa lap ta gen posiblite pou w ta retire yon konpatriyòt ou an Ayiti pou w mete l yon kote ki plis ou mwen, m pa p di an sekirite, paske pa gen kote nan mond lan moun an sekirite vre, men jan Ayiti ap dewoule an la semèn sa yo, si yon moun ka epanye yon frè, yon sè, yon bon zanmi, li t ap toujou bon. Menm si mwen menm, mwen toujou rete kwè ke fòk gen moun ki la pou goumen ke ke w deyò ke w anndan pou goumen pou peyi a chanje paske nou pap janm gon lòt peyi ke Ayiti sa nou klè sou li men mwen videyo pa m nan se pa pou vin pale de pwosesis imigrasyon kijan sa fèt sa pa fèt mwen pa vrèman gen okin ekspètiz nan zafè imigrasyon e jeneralman m pa renmen pale nan de bagay ke m pa metrize.

nan fwaye yo pou zafè moun kap antre moun se kisal ye ma gen mari gen madanm chak moun ap goumen pou konnen kiyès ki ka pran plis moun mwen menm se moun pam yo m vle antre alò yo jeneralman yo prèske se chak moun yo nan nan koup lan bezwen bezwen papye m si kapab rele papye finansye yo income moun nan etc w two li pay stub li m pa konnen si yo pat fil tax ansanm lap bezwen tout papye sa yo pou pèmèt li kapab antre moun pal la e youn bezwen papye lòt la e kounya la nou vin nan sitiyasyon kote ke chak moun ap eseye rale dra a sou yo pou yo kouvri po lòt la nan fredi sa kòmanse kreye de konfli ou jwenn yon pakèt plenyen gen de moun kap rapòte w de bagay yo kòmanse santi kap rive yo ki m kapab di e parèt trè trè trè trè e grav. Donk, mwen fè ti videyo sa, petèt Bondye mete sou kè m pou m vin di chak moun ki marye, si maryaj ou ta byen mache deja, ou gen yon patnè nan lavi w ki fè kè w kontan, si gen timoun nan maryaj lan, si gen dèzenvestisman ke nou fè ansanm deja, n travay depi dèzane pou nou fè, Ou santi avèk moun sa, madanm sa, mari sa, fiyanse sa, patnè sa ou deside ebyen se nan inyon lib men ke w di ke ou prè pou fè rès vi w avè l paske li ba w garanti yon stabilite, yon serenite e lè w rive nan twazyèm aj ou. Si w gen moun sa nan vi w, pa kite pwogram Joe Biden sa kraze fwaye w. ou ap regrete sa, e ou ka regrete li nan a plizyè repriz. Che pale avèk mari ou, pale avèk madanm ou, gade tout dokiman yo, gade nan posiblite nou konbyen moun nou ka pran. Si te yon sèl la nou ka pran, nan antann nou nan de fanmi yo kiyès ki gen yon grenn ki plis bezwen sove an ke tout lòt yo. Si se 2 nou ka pran, èske n ap separe l? W ap pran youn, m ap pran youn. Oubyen èske m gen zanmi, m gen lòt fanmi, lòt kòlèg travay m ka tcheke pou ede m pran yon lòt? Epi n a chita ansanm nou, nou fè envantè a, nou gade sa n ka fè. Apre sa la tou, fò n chita pale avèk moun Ayiti yo tou. Paske jeneralman, Moun ki an Ayiti yo pa janm konprann reyalite Etazini an. Dèfwa menm moun ki vini avèk viza ki vin fè tan la, dèfwa jan w wè y ap eksprime yo de sistèm peyi an se ri pou ta ri paske yo pa konprann sistèm nan, paske sistèm peyi sa, sitou sistèm ekonomi peyi sa, se yon bagay ki trè konplike. chita pale avèk moun yo, epi se moman tou, si n te konn fè ti foulay ki te foulay lan, ou konprann, fè moun ki nan nan zòn lan, moun ki nan alakanpay lan, moun ki nan pwovens lan, moun nou te lekòl avè yo, toujou vann yon imaj, se nou k ap mennen, se nou k pi rich, rad n ap mete se bò etne, nou pa gen pwoblèm, epi kounye a nou rive nan sitiyasyon kounye a la, nou pa ka di moun nan se pwoblèm income ki fè ke nou pa ka pran nou pa ka pran plis moun. Donk, se moman, se yon moman de verite li ye, se yon moman de kominikasyon e kominikasyon franch pou pèmèt nou evite plis divòs, plis dezinyon, plis chirepit andedan fanmi. Donk, mwen vle di n sa, tanpri, pa kite pwogram sa kraze fwaye nou. n ap regrete e n ap regrete anpil. Pase premyeman, pa gen anyen k di ke lè n fin fè kont lòbèy, nou fin divize, vye pawòl piman bouk fin di, oubyen chak moun nan enterè pa yo, lòt moun menm, gen seri de moun ki nan maryaj la ki pa gen pwoblèm pou rakonte lòt fanmi sa k ap pase anndan fwaye yo, kounye a la konfli an vin elaji sou yon baz ke men entèl wi, e madanm entèl wi ki pa vle pou kouzen m antre m. Mari entèl wi ki pa vle pou matant mwen antre m. Fè w tande an la konfli, konfli an vin pi grav, alòske nou pa gen mwayen pou nou antre tout moun vre. E pi, gon lòt, gon lòt rezon ankò. Deside kraze fwa yo pou antre yon fanmi, pou antre yon zanmi. Ou pa konn sa moun sa pral remèt ou Etazini. Gen anpil moun ki gen de regrè ki pa janm ale paske yo te fè byen. M pa di moun pa fè byen, okontrè fò n kontinye fè byen, fò n kontinye ap lite pou tout moun ke nou kapab, men fò nou reyalis. Reyalis lan vle di ki sa? Gade konbyen moun nou ka antre. Reyalis lan vle di ki sa? Fwaye m nan, E fanmi pam nan fòm pwotejel odela de tout bagay pou edikasyon timoun yo pou pou vyeyès paw tou se pou sa mdi depi fwayew ap byen mache mdi depi maryaj ou ap byen mache pa krazel pou pwogram Joe Biden nan pale avèk moun yo di yo verite sou sa bagay la ye epi n ap pran sa n ka pran. Ou konprann? N ap kontinye aplike, n ap chèche zanmi pou mande èd, mande sipò, epi n ap pran sa n ka pran, men n ap pran yo, n ap pran yo pa òd de nesesite, oubyen jan nou vle, paske m pa ka di pyès moun sa pou yo fè devwa e. Ou ka toujou gen yon zanmi w ou twouve a fè l pi bon men ki pa ka vini si ke se li w vle pran, alòske w gen yon lòt ti kouzen, ou gen yon lòt ki petèt ki nan plis nesesite, ou pa deside pran l. Se pa dwa m pou m ta deside ki moun yon moun vle pran ke w pa vle pran, m p ap di pran, ke w aplike pou li, paske li rete a imigrasyon isit pou deside sou dosye an, avèk anbasad an Ayiti pou deside si moun sa a merite viza pou l vini isit, pou l vin chèche lavi. Men mwen menm, lide pa m nan, m ap redi l ankò, pa kite pwogram sa a kraze maryaj ou, si maryaj ou ta byen mache. An nou antann nou. Paske, demen si Dye ve, lè w nan twazyèm laj, ou pral viv verite an. E verite an dèfwa, se Bondye sèlman k konnen l. Ke Bondye beni nou, ke nou pase yon bòn ane 2023. Ke tout sa n te viv ki te negatif nan 2022 an, ke yo pa rive nou ankò. Mwen swete tout moun k ap aplike pou tout moun yo jwenn mwayen pou yo aplike pou yo, e tout moun yo ta jwenn mwayen pou yo vin isit vin chèche lavi, pandan ke nou kontinye swete ke Ayiti konnen yon ale mye pou ane 2023 a. Kenbe la Bondye renmen nou.